Black Gang official suscríbete a este canal.
Anpil respè pou tout moun ki chwazi gade ti video sa ansanm avèk nou e pou tout moun ki pral koute sa nap di an nou swete ke ou enjoy ti video sa ansanm avèk nou e konsa wap tire anpil leson de sa nap di an nou vin avèk yon bèl ti bagay pou ou e bagay m konnen ke anpil nan nou ap renmenl e se konsa tou gen anpil moun ki pap renmenl. De sa m pral pale a. Se yon bagay k ap fè aktyalite nan tout mond lan. Le jou nou ta gen konsyans de eta nou, m panse. M panse ke n ap sispann. Sa m pral di la trè enpòtan pou kèk moun, men se konsa tou gen pou anpil moun li pa p tèlman enpòtan paske m ap pale nan dezavantaj yo. Sa nou vin di w jounen jodi an? Gen anpil nèg si w ta pale de lanmou devan yo k ap vrèman santi yo gen pwoblèm. e ki pap santi yo nan nòmal yo paske yo diw jounen jodia lanmou pa egziste tout moun ap defann enterè yo e gen anpil fi siw ta pale de lanmou devanl jounen jodia kap santil gen gwo pwoblèm paske dènye fwa li te renmen li te blese e sa kite yon sikatris nan kèl ki pap janm efase oubyen kap difisil pou efase. Se konsa tou mesye yo se sa ki konn koz yo di pa gen lanmou. Yon sèl moun konn koz yo inyore tout rès ki rete yo. Pwovèb kreyòl la di chat brile nan dlo cho, li wè dlo frèt li pè. Pliske moun nan premyè fwa li te echwe ansanm avè l, l ap toujou panse tout lòt yo li kapab echwe ansanm avèk li. Ebyen se sa jounen jodi a ki fè enpak nan sosyete nou an. Pou evite sa, gen yon bagay ki trè klè, gen yon wout ke n ka pran. Anpil fwa nou soufri nan lanmou, se paske nou pa mete bagay yo nan plas kote nou dwe mete yo. Gade vi w byen, chwazi sa k fè w plezi. Chwazi viv pou Bondye, chwazi vann kò w. Chwazi viv, sa se pou fi yo, ou menm gason chwazi viv pou Bondye oubyen chwazi pase yon moman anbyen. Ki fè nou repete mo sa konsa? Lè w se gason chwazi pase yon moman plezi, kisa w fè? Ou jis wè yon fi, menm si w gen madanm lakay ou, ou inyore tout sakrifis madanm ou ap fè pou l viv ansanm avè w, Ou di ou pa gen madanm. Paske ou wè yon fi, yon sèl ou wè fi a, ou wè fi a byen kanpe, gen yon bagay ou wè nan fi a ou renmen, ou inyore kapasite madanm ou, ou gentan bliye si se madanm ou lè w malad k ap vire w k ap tounen w, ou gentan bliye èske se madanm sa a ki t achte rad sa a k met sou ou ki fè fi deyò a kare w la, ou gentan bliye èske se madanm nan ki t achte tenis la ba ou, ou gentan bliye si lè w pa travay se madanm nan ki. Ki limyè, se li menm ki dlo, se li menm ki peye bil kay la, se li ki fè tout bagay yo. Ou inyore enpòtans madanm nan sou sèl ke ou wè yon fi ki byen kanpe. Yon fi byen kanpe pa ka fè w inyore enpòtans moun ki nan vi w la. Se sa k fè n ap di w jounen jodi a, gen de, gen de gason ou gen nan vi w, se yon desepsyon ye pou lavi w, pou avni w, pou tout moun ke ou ye a. E gen de fi ou gen nan men w tou. Son desepsyon li ye pou lavi w. Rezon k fè m di gen kèk gason ki son desepsyon pou lavi w. Imajine w sakrifis ou fè. Li pa gen kòb pou l voye w nan stidyo chak mwa. Ou oblije chache yon bout ganif pou w pran pou w ap taye zong ou. E tandiske se li k ta dwe fè l, men ou pran lapèn pou li paske ou pa viv avè l pou yon enterè, ou jis ap pwoteje l nan sans sa. Cheve w tou mal lage ou pa gon moun ki pou penyen w ou gen kote w te ka ale ou te ka peye ou te ka peye yon kòb yo fèl pou ou men difèt ke w wè ti kòb li antre le mwa li pap sifi ou kouvri sa pou li ou jis chache yon fason pou w fèl wap sipòte l ebyen malgre tout sa yo wap fè malgre tout sakrifis ou fè malgre tout malad li malad nan men w wap sipòte l e li pa wont poutèt yo. Poutèt yon ti moman plezi senpleman li gentan dil pa gen madanm, li gentan dil pa gen sou sa malgre l konnen se manti men li dil. Lèw di sa Koman w santiw moun ki fè tout bagay pou ou a poutèt yon ti moman plezi ou inyore tout sakrifis kel fè pou ou. Nèg kap peye kay la, kap peye bil dlo, bil limyè tout bagay se li menm, kòb pou voye ayiti se li menm, pran swen timoun yo se li menm. Poutèt yon. Prestans yon nèg ou wè ki byen kanpe. Poutèt yon bon ti gason byen kanpe, bèl prestans ou wè senpleman ou gen tan di ou pa gen mari. Ou pa santi se yon desepsyon li ye pou jèn gason sa a? Hum? Ou menm jèn gason tou, ou ki gen yon madanm k ap fè sakrifis pou l viv ansanm avè w, poutèt yon fi ou wè, nèg ou wè dèyè l ap mate, ou gen tan inyore kapasite fi sa a, fi k ap pase mizè pou viv ansanm avè w la. Ou gen senkant goud ou ba li, li pran nan. Ou gen vennsenk goud ou ba li, li pran nan. Ou gen tan inyore enpòtans li? Ou pa wont pou kanpe ou di ou pa gen madanm? Se nou ki koz. Se nou ki lakoz jounen jodi a anpil lòt ap soufri. Paske yon sèl fin pase lakoz tout rès lòt yo ap soufri. Nap viv ansanm avè w klè pou wè sa nou vle di pa la. Jèn fi, chwazi pozisyon ou ke ou vle ye depi avan menm ou gen mari. Chwazi, kit kò w pou yon biznis, oubyen tou pou viv pou fè Bondye plezi. Lè w viv pou fè Bondye plezi, kisa w fè? Ou renmen avèk yon nèg, ou antre legliz, ou marye, ou gen yon sèl mari. Men lè w pa viv pou fè Bondye plezi, Ou lwe chanm kay ou, ou pa gen mennaj, ou pa gen pèsòn moun paske la ou lib avèk tèt ou fè sa w vle, depi moun nan bezwen w li nèk vin kote w, li deja konnen se jwe l vin jwe, li ba w lajan, li jwe, l ale, son atis ou ye, ou itilize kò w kòm yon atis. Lè sa a, ou pa fè moun soufri nan lanmou. Sa koz tou ou pwoteje tout lòt fi yo. Paske di fèt ke ou kenbe yon nèg, ou manje tout sa li genyen, ou maltrete nèg la, ou vyole konfyans li. Ou menm ankò ou koz yon pakèt lòt fi soufri. Tout nèg sa ou vin andisi kèl, ou vin fè kè nèg la di, lèl vin rankontre yon lòt fi demen li toujou panse se menm bagay ke ou te fè. Lot ou te fel la fi a pral fel li fe fi sa soufri ebyen se nou menm sa ki pwodwi sa kap fet la nan sosyete a ki lakoz anpil jèn fi ap soufri jounen jodia la nou vin devni yon wont pou medam yo ou menm jèn fi kap mal fonksyone ou vin sèvi yon wont pou lot medam yo paske ou te fon nèg soufri nèg la panse fi sa l rankontre a pral fel menm bagay la li vin ap mache sou kè fi a. Demin rankontre yon lòt ankò li vin fèl menm jan paskel di pa gen youn ki bon yo tout aji menm jan. Ou menm gason tou, ou menm jèn gason, fi a fè sakrifis poul viv ansanm avèw, malgre ou pa gen lajan, li te ofriw yon lanmou, ou malad li pran swenw, l achte rad met sou ou, menm pou koupe chevew se li ki peye lajann, lap peye bil kay, li pa wè sa se anyen, li respektew, Li ba w lanmou. Malgre sa, ou mache sou pye l. Ou vin sèvi yon wont pou tout lòt jèn gason yo. Ou vin fè yon, ou menm ki vin sèvi yon gran pwoblèm pou tout sa k ap vin dèyè yo. Paske annapre, ou fin ba l do avèk tout sa w fè l yo, ebyen moun k ap vin nan vi l demen an, ou vin sèvi yon pwoblèm pou li. Paske. Lap toujou panse tout gason se menm, menm sa w te fè la se li lòt la pral fè l, lap toujou gen pwoblèm. Lè sa a nou vin tonbe nan faz ki rele malfèktè. Ou ka yon fi ou son malfèktè, se pa lè ou pran yon pwazon se premye ou met nan manje ou bay yon moun ou son malfèktè, se pa lè ou pran yon poud jan moun yo di l lan nan stil majik la oubyen nan rit majik la ou met atè ou son malfèktè. Lè ou pran yon fi, ou brize kè l. Malgre l te renmen ou, malgre tout sakrifis li fè pou ou, ou kraze kè l epi ou lage l. Ou al jwenn yon lòt, ou se pi gwo malfektè ki egziste. La a, ou kraze avni l. Kòmsi ou kraze avni l. Moun sa a, l ap difisil pou l vin yon moun nan vi l demen. Ou menm ke l te remèt tout kè l. Ou fin brize kè l wale. Moun ki vrè moun Bondye chwazi pou li a ou menm se a foli l te pran w pou prestans ou l te pran w lè sa l potko konn sa lavi di moun ki vrèman moun pa l la lè moun sa vin rive anfas li li vin inyore l paske li vin met nan tèt li menm sa w te fè l la se li lòt nèg la pral fè l e lòt nèg la vini avèk yon bon plan pou l te fè vin ansanm avè l men koz ou menm ki te pase nan wout la deja ki te kite w move pikan Ou vin mete moun nan la nan dout. Kounya fi sa al vin rete la, li pa konn kiyès poul pran. Lè bon an rive devanl li kitel ale. Kou move a rive ankò l pranl. Fini l fin pran move sa ankò, li vin pran 2 kou kounya la. Kounya l vin pè. Malgre l pè ou konnen fòl kontinye paske nan lavi ou pa ka di jamè. Malgre ou fin brize kel. Li oblije ap kontinye eseye pran chans li. Lè l ap pran chans li, move chans pou li, se avèk yon move l al rankontre ankò. Rebrize kè l ankò. La a, moun sa k vin brize kè l dezyèm fwa, petèt, se yon fi ki te mal jere l, oubyen ki te itilize l mal, li vin di tout fi yo se menm, epi l vin fè frapman sa. La se yon revanj k ap tire. A chak fwa revanj la ap tire, n ap toujou jwenn bagay yo plis konplike. E sa k fè n ap jwenn, nou p ap site non peyi, gen anpil peyi w ap viv, Gen anpil fi ki di w, ah m pa fye nèg isit, pa gen youn nan yo ki bon. Konsa tou w jwenn yon pakèt mesye ap di, m pa fye fi isit, pa gen youn ki bon. Epoutan, pami sa y ap di k pa bon yo, chaje bon nan yo. Chaje bon gason, chaje bon fi. Men, se chwa nou te fè premye fwa yo. Lè n ansanm avèk moun yo, nou pa gade ki sa moun nan vin fè nan vi nou. Paske gen moun, depi l antre nan vi w, ki sa l vin fè? Se misyon l li vin akonpli. Gen fi a, depi l ap antre nan vi w, kòm si depi l te wè w li pral ansanm avè w, sa l mete nan tèt li kòm si s on biznis li pral fè sou ou. Kòm si, e pa lanmou l vin ofri w. Lè sa w ap toujou soufri paske ou menm w ap chèche lanmou, li menm l ap chèche lajan. Pa gen lanmou, pa gen lajan, pa gen lanmou. Se ke se yon bagay l ap vann ou. Li pa plase tèt li nan yon pozisyon kòm si pou l fè sa l ap fè a, li jis melanje l. E sa k fè jounen jodi a, lè yo pale yon moun de lanmou, li santi l gen anpil pwoblèm, se paske nou melanje l. Men lanmou se yon bagay ki natirèl, lanmou toujou rete lanmou, toujou gen moun ki renmen, toujou gen moun k ap viv fidèl avèk moun, toujou gen bon gason, toujou gen bon fi. Ki fè nou toujou ap di pa gen bon fi, pa gen bon gason, bon yo fini, se paske nou pa chwazi nan li. Reflechi, moun kap antre nan viw la nan ki fason li antre nan viw? Map di manti avèk tout sa ki di pa gen lanmou ankò, ki di lanmou pa egziste, jounen jodi a se enterè tout moun ap defann, nou menm nap demanti yo.

Se ke moun nan rive yon moman, se fredi ki bare l, li bezwen gen yon madanm, li chwazi gen yon madanm. Men pandan se tan moun sa l ap pral antre nan vi l la, li pa reflechi, eske moun sa diy pou l antre nan fwaye? Paske e sa nou ta dwe premye bezwen konnen. Lè w wè fi a vrèman ou renmen l, ou chwazi rive sou li. Men eske ou sispèk li prè pou l mennen yon. Pwale, Èske ou kwè li te gentan fin prepare pou sa? Petèt li te rete dènye moman flannen pou l te fè? Paske, ban m di w, gen anpil jèn fi k ap viv ki poko prepare pou l mennen yon fwaye. Li rete yon dènye moman banbòch pou l pran deyò a. Sa se dènye paj sa l chwazi li l avan li vin mennen yon vrè vi. Ou menm lè w vin wè moun sa ou panse sou li kòmsi ou vin met yon pawòl devan li. Sa ka rive ou fòse l pou l asepte yon seri pawòl, li kouri l asepte. Men se pa paske l te gentan prepare pou l te mennen yon vi vrèman vre. Lè l vin andan kay ou a kounye a, misyon li potko fin konpli, li kontinye ap konpli yo. Lè sa se pa paske l pa bon, men se paske ou twò prese jis ou fòse l fè yon bagay ke l pa t vle. Fòk nou klè sou sa. Anpil nan nou ap soufri jounen jodi a se paske verite sa yo nou inyore yo. Lè yon jèn gason rive anfas ou, fò w kontwole ki nesesite l. Èske s on foli l genyen? Oubyen èske l s on moun tou ki fin flannen deja? Èske l s on moun ki gen kapasite oubyen ki bezwen yon fi pou l fè yon fwaye? Si tout fwa ou pa janm reflechi de sa yo, si tout fwa ou pa janm panse ansanm avèk sa yo, li kapab di pou ou. Ou ka pran nèg sa, ou al antre nan fwaye ansanm avè l, ou fin marye ansanm avè l. Se lè l fin marye a, se lè sa l pral kite w nan kay, se lè sa l pral flannen. Paske l pot ko fin fè yo. Li pot ko fin fè yo, se nan moman sa l pral pwofite fè yo. Atansyon nou, pa senpleman wè moun nan kouri antre sou ou pou pa chèche konn kiyès li ye, kisa l vle, kisa l vle fè. Anpil fwa, nèg la wont ou jis pou l di w kisa l bezwen nan ou. Men. Paskel konnen sil dil ou pral gen pwoblèm ansanm avèl paske nou nou toujou fache kont verite a. Anpil fwa ou wè yon nèg wè w li vin kotize w se pa paskel bezwen w madanm non, e pa paskel bezwen mete w nan kay vre non. Se bèlte w li wè, li bezwen pase yon bèl moman plezi ansanm avè w, li jis rive sou ou. Men, si li konnen sil di w sa ou pap asepte, li jis di w li bezwen w madanm, li oblije l ba w yon manti. Men si ou te met ekran sou li, sou ou, ke ou te poze l kesyon, ou te mande kisa l vle, petèt li te ka di w sa l vle a, lè sa ou pa ta pral soufri. Paske, imajine w kote l pral di, Pou ou menm, ou bezwen yon mari pou fè vi w, e nèg la li menm, li te bezwen mason pou moman an. Oke, kounye a, li al pale ansanm avè w, ou kouri asepte ansanm avè l paske ou bezwen mari. Epi apre de twa jou l fin use ou, li vire l ale. Kounye a, kisa l fè la? Li kite yon sikatris nan kè w. Lè w rankontre ansanm avèk yon nèg ki bezwen ouvè fwaye, nèg sa vin prezante devan w, ou pral di non w pa dakò paske yon fwa w te soufri. Epoutan manti, paske moun ki rive anfas ou a, ou pa t poze l kesyon pou w te konnen kisa l vin fè nan vi w avèk kisa l pa vin fè. Paske li menm li pa t bezwen madanm. Sa w wè l vin fè a, se li l te vin fè. E konsa tou, gen yon fi, ou rive sou li, e ou menm ki rive sou li menm potko bezwen mari. Ou menm ou santi oh m se levanjil m paka viv nan peche ou kou ou ofri l maryaj li. Li nòmal li pran maryaj men li poko fin ranpli misyon l jis lè l pral fè yo sou sou lòt pwoblèm paske ou pat poze l kesyon ou pat mande kisa l vle ki kote l vle rive ki kote l vle ale ki rèv li sa yo trè enpòtan pa senpleman wè moun yo kouri sou yo Bagay nou bezwen nou pral dèyè a li ka mennen gwo dlo nan zye. Mari w wè w bezwen pou w viv ansanm avè l la, ou ka fè tout vi w ap kriye e se si ou pa janm jwenn mari sa. Madanm sa w wè w bezwen pou w viv avè l la, ou ka fè tout vi w ap fè eksperyans ou pa janm twouve l. Paske lè w rive ou mèt prese aji, ou pa janm pran tan w pou w pale ansanm avèk moun nan pou w konn kisa l vle, ki kote l vle ale. Mesye dam! Pran san nou, aprann chwazi, konsa m panse ke bagay yo ap plis bèl pou nou.